Ebyen ou genyen klas kap jwe nan espas ki gen nan paladyom nan dok o nivo de New York City katye a se katye a ki rele Times Square ok katye a rele Times Square men e plas la klub lan espas lan rele Palladium New York City Now what's going on sur Mike Ok mwen di sa deja donk Olympia de Paris ki gen yon kapasite de 4500 konbyen moun gen prè de 1700 konbyen moun ki chita nan Olympia epi nan Palladium nan gen prè de nan nan nan Palladium nan jisteman se yon kapasite de 4500 2000 moun ke l ye, sa vle di an tèm de prezans, an tèm de piblik, an tèm dafliyans de moun, sè enkonparab guys. Men nou ka di ke eske New Look te plen Olympia? Eske Klass plen Palladium nan? Sa nou ka di sa. Alò banm di n ke o nivo de prestasyon New Look lan, Pa bliye gen anpil moun, gen prè de 1700 konbyen moun ki gen chans pou ke yo chita nan Olympia. Ok, 1700 konbyen, gen prè de 2000 moun jisteman ka kanpe nan Olympia. Sa ve dire ke lè yon nèg ap jwe Olympia, kelke swa jazz, kelke swa atis li ye a, ou gen 2 obligasyon. Premyèman, fò w satisfè moun ki kanpe yo. E dezyèmman fòw satisfè moun ki chita yo, moun chita yo jisteman ou gen dwa di bon se de moun kal asiste Yannick an, Yannick kal asiste jisteman yon konsè avèk Choubert a travè la twite de Choubert se de moun ki chita yap tande la twite de Choubert men moun ki kanpe yo donk fòw ba yo ti bagay tou pou yo viv. Or eske moun ki chita yo, yo pa bezwen gade spektakl madam mesye? Eske kòm si m ta di w vini w jwe epi w chante w danse apre sa w vire w ale eske moun ki chita yo pa bezwen gade tou pa bezwen kòm si fòk gen spektakl tou guys? Ebyen kè s ke je ve di par la pa bezwen itilize mil mo nan prestasyon Nu Look lan Nu Look vini nèg yo monte stedj la yo jwe Ok Arly Lariviere kanpel chante djaz la jwe epi nèg yo vire ale an tèm de spektakl madam mesye ebyen nou ta di ke ebyen nan Nu Look Olympia de Paris a pat gen sa yo rele spektakl yo pat gen dwa pou yo envite atis yo pa gen dwa sa a. pou envite atis men klas se anivèsè li ebyen se nèg yo ki lwe espas la donk yo ka fè sa yo vle ladann men Nu Look yo pat gen dwa envite atis madam mesye donk o nivo de Olympia de Paris. Ok brother Klass an tèm de prestasyon an tèm de spektakl. Klass gen spectacle epi nu look lan pa genyen spectacle madam mesye lèm di spectacle la an tèm de show man kòmsi Aly pat ka pran de twa ti medam vin danse konsa pa gen yo an France. Hein eske Ali lariviere pat ka tcheke de twa ti medam la vin vin devan dyas la yap danse komsi m ta di w on lot bagay menn on lot ti bagay blòdè men an tèm de prezans nou pa ka di klass te fè plis moun ke nu look paske espas yo pa gen menm kapasite. Sa se 1. Men sèl bagay, tou lè 2 djaz yo drene, drene, drene moun dèyè yo. Tou lè 2 djaz yo pa fè pisin. Pa gen pisin ki fèt nan Olympia, pa gen pisin ki fèt jisteman o nivo de Times Square donk nan Palazzo m nan.
Jhon Mike live, wap fè chema.
Pal pran responsabilite m la pou m di sa. Nan de prestasyon yo, eske ou ka di pa klas la li jwe pi gwo kote ke Olympia eske palladium lan donk li pi gwo espas lèm di gwo espas sa eske li gen pli gwo renome jisteman ke Olympia de Paris m pa kwè non m pa kwè an tèm de renome guys eee Olympia de Paris a gen pi gwo renome jisteman ke Times Square a donk o nivo de New York City.

Lè m di Olympia gen pi gwo renome ke Palladium lan, gen gwo atis ki jwe nan yo. Gwo atis, se de espas, enben se gwo bout tonton atis ki jwe nan espas sa yo. Ok. Shobo, le non de Shobo jisteman, et ekri O nivo de Olympia de Paris, sa vle di gen yon kote nan lòj atis la, nan lòj ee sipèsta a, kòm si m ta di w, non l ekri an grand lettre nan zòn nan, sa vle di ke s on bagay ki grave dan listwa. Kèlkeswa atis, kèlkeswa gwo djaz k ap vini nan zòn sa, k ap vin pèfòme nan Olympia de Paris, enben gen posibilite pou ke yo wè non Maestro Arly Larivière. Qu'en est-il pour Klass? Enben, se kwa lenfòmasyon di ke, enben, se yon gwo prestasyon ki fèt nan zòn sa, Klass jwe yon gwo kote tou, An tèm de souvenir Nu Look maestro Aly Lariviere ap gen pi gwo souvenir justement ebyen eh ke maestro Richie nan palladium nan guys. Epi gon lòt bagay pou nou mete aksan sou li tou Sol Mike.

Wap chèche avèk balèn guys an plen zo ebyen pou jwenn yon gwo medya kap pale de prestasyon Nu Look lan ou pa jwenn men pa klas la New York Times pale de li poukisa New York Times pale de li pa bliye zòn sa se ansyèn zòn jisteman de New York Times se ansyèn zòn de New York Times guys. Ebyen sa vle di ke nèg yo ap toujou gen gen gen gen gen gen angouman nèg yo ap toujou anvi nèg yo ap toujou donk gen yon pwojektè donk sou tout sa kap pase o nivo de Time Square. Wè sa ou pat konn sa non hein. Voila guys donk an gwo kisa n di nou di ke men bon klass. E nou ka di ke. Ok an tèm de kouvèti medyatik e ben Klass kale yon louk. An tèm de an tèm de renome yon louk bat Klass.

Olympia gen pi gwo renome jisteman ke Palladium nan. Rihanna jwe la, Jay-Z jwe la, yon pakèt gwo atis jwe la, ok pa gen pwoblèm. Men ann gade pou n wè Olympia de Paris a pou n wè. Èske n di sa deja? Nou chèche a balèn Nou pa jwenn Enfòmasyon New Look lan nan medya fransè yo Epi an tèm de spektak la An tèm de spektak la Mwen pale pou la